Mete w alèz pou w poze yo. E si nou pa ka gen repons lan, lòt moun a kòmanse bay epi nou menm na pral chèche epi pwochèn fwa pou n vini avèk yon repons pou ou. E nou kòm konnen n ap etidye e dezyèm lèt Pòl te ekri kretyen Korent yo e jodi a n ap pral antre nan chapit nou pral antre nan chapit 3. Esayi chapit 3 vèsè 1 a 18 Men, etandone ke leson jodi a fè pati de menm seri a n te kòmanse depi twa dimanch, n ap fè katriyèm dimanch lan, e se toujou menm sijè a, relasyon dwòl, relasyon etranj ke Pòl te genyen avèk legliz Korent. E se menm tèks dò la toujou ke nou toujou konsidere, se Matye 10 vèsè 16.

Donk gen anpil danje nan sa. E si sigarèt vrè, e ou wè Pòl ki ekri lèt sa a, Pòl, anpil fwa, Pòl te fè fas a anpil kalamite. E pa konsekan, e gen yon lòt bagay ankò, lè w wè l tou, Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. E li vle fè w konnen ke Lè w ap evanjelize gen de moman. Fò w chwazi moman. Fò w ka gade tanperaman moun nan. Fò w gade moman ke w pral sou li ou pral pale de levanjil la. Gen dwa se a midi. Si w parèt ou jwenn yon moun w al frape pòt la lè a midi. E bon petèt se lè sa a kounya la a li ka pa gen anyen pou l bay timoun yo si l gen timoun. E li te nan lari depi maten. Li fèk parèt li jwenn ou ou lman se lè al pral fè manje e ou soti kounya ou menm pou kenbel pou dil non se pa kite tout bagay abandone tout bagay men ou pa menm konnen sil gen 3 timoun nan kay la 4 timoun yo ou ka ou ka wè figi timoun yo men ou pa menm konnen si timoun poko janm manje depiw nan kay ou ka vini nève moun nan fòw konprann bagay sa yo donk evanjelizasyon an pa fèt nenpòt kijan donk e nan sans sa ke Jezi te pale avèk disip yo. Nou pral nan chapit 3 a, nan, nan dezyèm, nan, nan dezyèm chapit, e, nan dezyèm lèt Korent, Pòl te ekri kretyen Korent yo. E n ap li, la, n ap li vèsè 1 a 6, toujou nan cha, nan, nan, nan, nan, nan lèt la. Kòmanson nou de nouvo a nou rekòmande nou menm? Ou avon nou bezwen kòm kèlkezen

Ou wè ke vrèman sanble ke yo te akize Pòl de yon bagay. E la a li plis-ou-mwen presi, yo te akize l ke se yon nèg k ap fè dyòlè e k ap rekòmande tèt li. Ou konnen ke yon moun pa rekòmande tèt ou. Si w al rekòmande tèt ou, gen moun ki konsyan, ki onèt, y ap bay mezi sa yo kapab la vre, sa yo konn fè, si yo wè l nan yon travay. Men gen lòt moun k ap ajoute yon pakèt lòt bagay ke w pa konnen. Donk, se nan sans sa a, e, men, moun yo, lè Pòl t ap pale avèk yo, t ap di yo se de bagay, yo pa t ka konprann ke Pòl, e, te fè yon apèl. Apèl Pòl la, se pa menm jan avèk lòt nèg yo. Pòl se yon nonm ki te pèdi. Jezi foure men l nan twou, nan, nan yon twou. Donk, tout moun pèdi. Men sepandan, Pòl li menm, se te yon egzanp vivan. T ap pèsekite legliz. Donk, pa konsekan, e, li rale l Non, e non pwi pou Abnadou Pòl te ye lè yo ale l monte. Donk, e, e Pòl menm kote, e, li fè rankont, e Jezi fè l konnen ke pwisans li, e Pòl li menm li te deja, li te gentan reponn, li te gentan konnen se Jezi, e Pòl te gentan mete l imedyatman lè l fin frape, e li, Jezi fè retabli l, e Pòl te alèz. Se nan sans sa a, e, e se nòmal pou l gon fyète nan, nan sans sa a. Sa se son nonm ki so sa a son gwo do Bondye ba li e e Paul e ou wè l do la a èske e se yo se kòmanse n ap kòmanse ankò sè di ke bagay la konn e ta e e yo pi swete gentan di l e Paul kounye a wè l kòmanse vè tande vèsè 1 li di ke èske n ap kòmanse ankò pou n rekòmande e pwòp tèt nou oubyen Li man li poze kesyon nan lèt la, li mande moun pou Antioch, eske eske nou bezwen menm jan avèk yon seri de lòt moun e yon pakèt lèt rekòmandasyon bò kote ou? Alò lè li non se li menm, li menm avèk mesye disip li yo e konpagnon l yo, Paul Timothée, Tite, eske nou bezwen lèt de rekòmandasyon eske e oubyen e nan nan men ou? Nou kwè ke nou pa bezwen lèt paske ou menm se lèt nou. Se sa l di la, se nan dezyèm vèsè a, C'est vous qui êtes notre lait, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Sètadi ke se ou menm ki reprezante lèt nou paske pa travay ke nou fè nan mitan ou. E sa se yon bagay tout moun konnen, tout lòt moun nan anviwònman an konnen e ou menm ou konn sa trè byen. Donk, li pa yon lèt ki ekri avèk lank, men, se yon lèt ki ekri nan vèsè 3 a avèk Lespri Bondye ki vivan. E nou wè Sentespri nan mwen, e nou ka di, nou ka fè temwanyaj ke m se yon òm de Dye. E sa fè wè l di, Vous êtes manifestement une lètre de Christ écrite par notre ministère. Paske, pou travay ke m fè o Korent, legliz la menm antye a, jan nou fè travay la, jan nou fè evanjelizasyon, prensip moral ke nou etabli, e nou gen pwoblèm kounya la e nou wè m te vini nou wè m rezoud pwoblèm yo donk ou wè m pa t ka kòm m pa t pran pa m pa t pran pati pou m te di nou kontinye jan n ap kontinye a okontrè se m te blame nou paske e sa se pa travay kretyen sa k ap pase nan legliz Korent yo e se sa fè l te kwè e se yon lèt ekri e pa avèk lang men avèk Lespri Bondye e pa ekri sou yon tab sou kwè m ta di w sou yon tab yon tablèt an fyè. E ou kwè m ta di yon tapèt adwat, men se sou yon tab an chè, sètadi se nan kè pèp sa ye. Sa vle di se, se sa èv li a, se yon travay Sentespri dikte li, se yon bagay ki sot nan li menm, nan kè li. E nou tout nou wè l e sa touche nou tou, travay la. Donk, e kòm nou tou aparamman wè li te. E nou te akize l de du fait que l ap pale de tèt li. E ou wè nan nan vèsè 3 a, lè ou wè l ap pale de vous êtes manifestement de lèt de Christ. Dayè legliz Korent lan, se li ki te lèt rekòmandasyon Pòl. Se te travay li, travay Bondye. E Pòl te tou senpleman yon yon zouti, yon enstriman. E vèsè 5 lan pral di nou, e lè ou kòm nou di w lè ou wè l pale de tablèt de Pierre e e kòm lèt la, e gon lèt ki se ekri sou yon tablèt de pyè, e vèsè 6 la, tablèt pyè la, e li sijere, e se 10 kòmandman ke Bondye te ekri e ba Moyiz sou 2 ta, sou 2 tablèt. E lè w al nan Egzòd 24, vèsè 12, e w ap jwenn sa, e kote lè dekalòg la, e lè Moyiz te monte, te al jwenn Letènèl pou l te ba l dekalòg la, e se te yon nouvèl alyans, e, e Kris te vin enstitye li menm yon lòt alyans ki diferan de alyans Moyiz la, paske Moyiz te sou lalwa, e Kris li menm li vin aboli lalwa, ebyen se sou lagras li vin mete nou, e lè w, lè w nan sou lalwa ou esklav lwa, e ou sonje kèlke pa nan levanjil la, e ou pap janm ka aplike. E lwa a alarèg nou dwe aplike l. Donk pa konsekan se yon gras Bondye fè, li voye Jezi vin mouri pou ban nou lavi etènèl. E piske se gras, pa konsekan e tout sa nou te fè efase e pa gen anyen ou ka peye pou sa, se pa yon bagay ou merite, se yon favè ou se. Doktè Profond di, ou di aboli se akonpli? Akonpli, akonpli, yes, mèsi. Yeah Jezi te Jezi kòm te di abo e aboli lwa el li pat vin aboli lwa el te di li vini pou l akonpli. Li pa li pa li pa li pa vini pou l kondane pou l di w men ou pa bon pa pran pa avè w okontrè se a jan de moun sa yo men e nan travay ke l ap fè a e pi travay la pral ranplase.
Wi, an sans, an sans ke. Yon seri de pri, de prensip, koutim, lwa a te etabli. Kesyon de se gran prèt la, pou w pase ba li, se li k pral entèsede pou ou. E avèk lè vwal tanp lan te dechire, lè Jezi te di, e, e, tout est accompli, ebyen, e, a pati de se moman nou menm nou gen, ou gen aksè ou ka entè, priye Letènèl, e Jezi li menm li entèsede pou ou, anmwekan entèsesè oprè de Papa l. Pou kèlkeswa pwoblèm nan wap geri. Eeeii na pral nan Ecole ankò li tèlman Ecole nou cette assurance là question de lèl di w ke ministère pa l pa avèk se pa avèk rank ke ke li li lèt se yon lèt de rekòmandasyon l ye an li menm se pa avèk rank alò kitem toujou di nou la se sa w fè aksyon w fè Li swiv ou wi toupatou. Aksyon ou fè se rekòmandasyon e paske pa bliye lè ou fè yon move aksyon wap fè move bagay repitasyon ou al lwen wi. Moun nan legliz pastè kal wè. Humm. Epi yap di moun li nan legliz pastè kal wè se sak fè nou e Paul di konsa nou se referans mwen. Egal si yon moun nan legliz fè yon bagay epi sa sa antache menm legliz la tou. Egzakteman e paske lè ou fè yon vye bagay. e premye bagay yo wè se enstitisyon kote w ye a. Donk pa konsekan, e menm jan ou fè bon bagay, renome a, ou k fè bon bagay, renome a ka pran plis tan wi, y ap konnen l wi. Gon moun ki wè l kanmèm, gen 2 moun ki wè l, gen kèlke moun ki wè l. Y ap gaye l wi, y ap pale de ou wi. Kèlkeswa kote w ale, ou ka al an Frans, ou ka al an Chin, ou ka, ou konn yon moun k ap pale wi, yon Ayisyen k ap pale, yo tande pale de ou non, ou ka ale. Men lè se mal la, l ale pi rapid. Pase kote ou fin fè yon byen, ou wè nan asanble sa a ke w ye a, ou ka fin fè yon byen, fè bon bagay, epi moun yo pa fè lwen pou ou. Men si se yon vye bagay ou fè, bon kounye a se pi rèd. Lontan l te ale rapid, nan bouch an bouch, m pa bezwen pale w kounye a, kote tout sosyal medya yo, bon moun yo bay vide yo mete yo kareman. Alò gen moun ki mal, gen moun ki anndan legliz ki vini, ki vin fè anplis sa a, ki fè travay sa yo wi. Men kretyen ki vini vrèman, kretyen ki gen lespri Bondye nan yo, jan Pòl ap pale la, Yo pap janm yo pap janm avi nou frè yo al al pran sosyal medya al nan watsap al nan fesbouk pou fè bagay konsa ee se ee Paul di w sèt asirans nou lavon pa Kris oprè de Dye paske se Kris ki te pran li ki te fè l vin vrèman kounya la vin atache a Bondye e ki fè l ap fè travay sa a ke l ap fè a e vèsè 5 lan di nou se nè pas a dire ke nou swayon pa nou menm kapab de konsevwa kèlke choz kòm vye jan de nou menm, antouka pa site okontrè gen pipit. Alò, Pòl li menm pandan yo di w konsa ke pandan Pòl ap pale de li a, pa bliye ou wè plizyè kote la nan pasaj la, Pòl mansyone Kris, ou menm la souvan mansyone Espri de Dye, e ankò a lafen la nan ka vèsè 5 lan, wè l pale w de Bondye. Pòl fè konprann ke kèlkeswa sa l fè, bon bagay li fè nan Korent yo, se pa fòs pa li non, se pa kapasite pa l, men se Bondye ki pèmèt li fè l. Se menm jan ou menm, kèlkeswa sa w reyalize, kèlkeswa. e byen materyèl ke w genyen, e pa di se a fòs kont bat lestomak ou nan yon seri de moun konn fè, e pou w di ke se avèk pwòp fòs kouray ou, ou fè byen ou, ou travay, ou fè lajan ou. Non! Se Bondye wi, se favè wi. Konbyen moun ki gen lajan la a nan moman ke n ap viv la, epi anpil nèg ki gen pwòp tonbe yo mouri akoz de bagay kowona sa a? Lè yo gen kob yo te ka achte si lanmò se bagay ou te ka achte monchè nèg yo te ka achte lanmò ti pou simil moun wi fò yo mouri wi fò yo mouri moun la a wi kòm pòv malere wi e e gen anpil moun ki gen diplòm kap ki pap travay. Èske ou konprann e lèm di w pòv malere a se fason jeneral la wi e pa bliye ou nan levanjil ou pa janm pòv se son de moun rich ke ou ye ou rich an entèlijans Yon seri de bagay ou wè, yon seri de moun ke misye pa ale lekòl, li gen gwo diplòm li pa ka wè non, li pa ka konprann non. Yo wè yon mistè pou li wi. Ok. E vèsè 6 la kontinye, e n'ap kontinye, n'ap pran, men, n'ap pran vèsè 6 la, e il nous a aussi rendu capable, li pral di ou notre capacité au contraire vient de Dieu. Il sa a se Dye, il nous a aussi rendu capable d'être ministre. Une nouvelle alliance, non de la lè mè de lespri, car la lè tu mè lespri vivifi. Alò nou menm Bondye sa kwa lap pale w ki pou ki bal kapasite, ki bal fòs, ki bal kouraj, ki bal entèlijans pou fè travay sa ke l fè nan Korent lan, li di w Bondye sa li di li ban nou, nou sa lap pale w o pliryèl, kòm mwen di w se lap pale avèk, lap pale de, lap pale de tout. de Tit, li menm, e Timote, men l pale de tout lòt kretyen Korent yo. E sa Pòl ap pale la l pou nou tou jodi a, nou menm k ap preche levanjil, nou menm k ap jwe mizik nan legliz, li mizisyen, nou menm k ap fè kèlkeswa travay la, ki yon ministè, e sa nou ye la a, e Bondye li menm rann nou kapab, li ban nou kapasite pou nou kapab gen minis, sètadi yon moun ki gen yon, yon ba nou travay spesyal.

Se mis yon nouvèl alyans, yon alyans nouvo, e pa lang nou pa chita sou lalwa, ki dou car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. E lèt la tiye lwa, men li pa pwodui lavi. Men se dezespwa e lamò li pwodui. Depi yon bagay pa bay lavi, egal se lanmò l bay. Se kontrè a, se dezespwa, se kè kè sere, se tristès, se chagren. Li di w pou pozisyon, pou pozisyon Pòl pa egzanp nan de objektif lwa, fen lwa, lè n al nan Jenèz, Gala 3, 19 a 29, Women 7 vèsè, e m al nan Galatè m fè yon rive nan Galat la avèk ou.

Manman se yon sòt de disiplin li ye pou prepare yon feyton lè pale de sa fò wè l pale de preseptè donk yon preseptè se yon moun kap ki pran yon timoun lap fè edikasyon l lap ankadre li donk se nan sans sa e vrèman yon kretyen yon kretyen fò gen disiplin tou e fò gen prensip pa yo legliz gen prensip li yon kretyen fò gen disiplin ou pa ka aji vay ke vay menm jan avèk moun e ki pa nan legliz epi moun nan se nan rara.

e se pou li te ka lafwa li ki devan li menm ka al te ka al parèt ou konprann ok e se konsa wal di fini li tou e si lalwa e a ete kòm un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi oh bon se nan vèsè se nan vèsè 24 mwen te rive la mpa t menm wè sa donk e wè la foi etant venu nous ne sommes plus sous ce précepteur car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ

E gon prensip nan kominikasyon ki di ou chwazi le bon timing, sa dire ke ou te di pou nou chwazi moman pou nou ale preche levanjil, alò ke nou gen yon vèsè nan 2 Timote 4 vèsè 2 ki di e prèch la pawòl, ensiste an tout okazyon favorab ou non, m pa konnen kijan ou kapab fè. de diferans sa yo antre prensip sa a ki di konsa fò w chwazi le bon timing nan avèk vèsè sa a Pòl di nan 2 Timote 4 la, Prèch la pawòl, ensis an tout okazyon favorab ou non. Ok.
Prèch la pawòl. Nan sans, nan sans Pòl di l la, ilèvrè ke kòm nou sot di, ke gen moman, gen de moman, menm lè w frape pa w di yon moun, A midi mesi moun andew mpa kapab m'en m trè angaje la e m gon bagay map prepare pou timoun yo ou paka agril non sè mwen e lòm ne vi pa sèlman de pen moun nan gen 3 4 timoun li pa jan jwenn anyen e petèt mari a te pati l fèk rantre l antre ak on bagay kounya lap degaje l vin ba timoun yo manje li gentan inè timoun yo poko jwenn anyen ou paka al bal bagay sa si moun nan enève sou ou si l fache sou ou la se ou kontribye ladan. men e ensis an tout okazyon. Sètadi ke youn nan gran okazyon, pa egzanp, yon egzanp, yon egzanp ki kwafe tout ba, tout lòt egzanp nou te ka pran, youn nan gran okazyon, pa egzanp, pou ou ka preche levanjil, pa egzanp, nan yon antèman kote gen tristès, moun mouri, moun bagay, gen moun k ap kriye, bon, se pi bon okazyon an pou ta di nan okazyon sa a, bon, e pa moman an, se moman pou ta di, w ap konsole yo, se vre, w ap bay pawòl de konsolasyon, medya ap travay la, yo pap bay yon espwa ki genyen lè yon moun ant pap fè diferans pou yo ant lè moun nan mouri lè l kretyen e si l pa kretyen. Si se yon kretyen k mouri kounya a pou w di ke moun nan t ap sèvi Bondye byen, tout moun te konn suiv li, li fè tout efò l pou di ke bon moun sa a te tou ap di li menm l ap travay pou Lesye l e jiskaprezan nou menm nan ti loptik pa nou, nan linèt pa nou, nou wè ke moun sa a vrèman pa gen mwayen pou l pa bagay. Men. Pou l pa soufri pou vil la redireksyon. Men an menm tan gen yon pakèt moun ki vini, ki gen dwa lanmen fanmi an men, gen ka pa konn sa rele Bondye apa si y ap sa. Donk sa se yon gwo okazyon pou ankouraje yo, pou di yo, pa gen jwèt nan sa paske menm si moun pase sa nan jwèt gen moun ki konn di w ou mouri ou fini. E ou wè Pòl li la a tou, li a t ap kritike l. Men si Kris pa resisite, nou pa bezwen ap kraze kò nou preche levanjil ou pa tap fè afè anbyen yo tap jis byen manje byen bwè epi mouri tout bagay fini men kounya lè w al nan tesalonicien lè wap pral montre moun yo kijan ke lè lè w mouri lè w mouri ou pa fini ou fini lè w mouri se si w pat mouri nan jezi nan satan w tap sèvi men si w tap sèvi bondye gen espwa e gen yon jou ebyen gon twonpèt ki pou sonnen Jezi gen pou li menm pou l vin chèche yon moun ki te fè volonte Bondye nan li menm, epi lè sa a, tout mò ki te mouri nan l ak ki te kwè, y ap leve avèk kò yo yon lòt kò gloriye, sangtifye, epi y ap rankontre sa yo ki te fè ak lòt kò e ki la toujou vivan, ki te fè volonte Bondye, epi pou yo monte pou y al rankontre Jezi. N ap konprann la? Wi, m ta pe di, m ta pe ajoute yon bagay, lè l di ensi san tout okazyon, gade nan yon epidemi ke nou ye la a. Anpil moun ki anpil moun konprann ke bouch legliz fèmen alò lè nou lè pandan epidemi an pandan ke moun ap mouri pandan ke gen tout bagay sa yo pawòl la toujou preche e nou preche atravè e mwayen ke nou genyen nou preche atravè radyo televizyon nou preche atravè e fesbouk watsap etc egal nou pa nou pa rete kan e pa pou nou di ke. okazyon an pa favorab epi nou fèmen bouch nou vre. N ap ensiste an tout okazyon. E ankò, m ap ajoute yon lòt bagay. Pa egzanp, pèp ayisyen priye anpil. Gen anpil gen anpil ki pa nan priye, men se yon pèp nou kapab di ki priye. Gen anpil moun, gen anpil legliz, byenke kounye a nou wè ba yo vin dejenere, madigra melanje avèk bon mas, men, Sa k fidèl a yo, gen toujou gen legliz serye, vrè kretyen serye, fèman, k ap priye. Pa egzanp, nan tranbleman de tè 2011, 2010, ou wè ke moun yo pa gen kay, tranbleman de tè a pase nan, e sa w wè? nan, nan vandredi, nan dimanch, yo, yo, y ap di w, ou wè moun yo, m ta di yo te fè repòtaj sou sa, e moun yo, malgre tou, ou wè moun yo, yo reyini, y ap priye, y ap chante, e byen jwayeu, e kè yo kontan. e yo byen abiye, yo met rad yo, malgre yo pa gen kay, kay yo kraze, jan maltant yo ye, yo nan lari, men, yo gen espwa, yo konnen ke Bondye yo a yo menm ap chanje sitiyasyon an. Donk, nan tout okazyon, wi, ou ka preche, men, gon limit ladan l tou, paske, e, mwen menm, frè, òdinèman, mwen menm, wè Temwen Jewova.

Bondye beni nou Kesyon pam nan frè Ruth nou wè kèk fwa gen moun ki gen abitid oubyen koutim al preche an nou pa egzanp Eastern Parkway lè gen kanaval èske ou panse son bon pratik li ye pandan ke moun yo ap danse epi nou menm nou mete stand nou nap preche levanjil? Eee li la bon paske pandan. Epa! Mwen wè son gaspiyaj de tan. Si se te si se te bann di si se te yon 50 moun ki te reyini yon bann rara nan men yon bann rara 50 moun petèt ou ta di balans lan ta fè men foul sa kòmanse depi depi nan Rock Roch Rochester Avenue an wo Yo pap tann ou. epi pou yo rive jous anba tèt tèt la gentan tèt la gentan nan Grand Ami Plaza anba sou Plat Rouj ee wap jwe mizik la se vre men ee li m pa kwè li twò kanmèm se byen yo fè yo fè tantativ la. Men m pa kwè, m pa kwè gen moun kap tande non lè sa moun yo nan madigra yo ale eh. Yo pa janm di, yo pa janm di pa gon zòrèy kap tande anyway. Bon gen, gen ka tande, ou ka jwenn yon grenn kanmenm, ou gen yon grenn ki kanpe a kote a li li ka ap tande, pawòl la tonbe nan zòrèy li e petèt jan lap gade youn nan moun yo pa se pou yon sèl moun kale, se yo yo 4, 5 ki sou kòtèy e nan touch sou nan machin yo ye a yo menm.

Men, piyon la pa vini anyen tou gende epi dlo lanmè a pa bon son sèl ki grenn piyon. Men, le pli souvan nèg yo konn ki lè pou yo venn pwason an, yo konn ki kote nan ki zòn. Se la yo tou pral ranvant. Donk, m pa konnen, m pa konn sa w panse de repons lan.
Bon, nou satisfè.
Bon, e sè Kalonj di li satisfè. Alò sa ke m te ka di, pandan ke Kò a renmen mizik eskew pap danse san w pa konnen wap souke kò w vini e pa anbyans pa w konprann eske li pa yon risk pou kretyen an.
Wi bon yo te ka pa danse non. Alò gen dwa san w pa konnen wi ou pa konn wè san yo pou kèt w arete w ap frape pye w san w pa konnen san w pa rann kont ou kont.

Vwe reyèlman yon moman favorab paske moun nan lòt nan lòt anbyans li ka pa menm tande w menm. Alò, jan w di an, si Bondye gen yon moun ke l bezwen la, l ka pawòl la pèse zòrèy li. A, yon bagay espesyal. Yo te bay yon ilistrasyon yon moun ki te di fòk li pale yon moun de levanjil chak jou. Epi te gen yon gwo lapui, yon lè ke li pa t gentan sòti pou l al bay peyè ni preche, li ouvè fenèt li, Epi, li di, e, li, li, li, li, li pale, epi li di, Bondye, Jezi renmen ou. Epi te gen yon moun ki t ap pase nan lari a, epi se pawòl sa a li tande a, e pawòl la te, te, te mennen l a la konvèsyon. Alò ke li te de, dekouraje, debousole, e lè l ap pase konsa, moun nan te di fòk li preche levanjil chak jou ou jou. E, e, e, epi li pa t gen tan jou sa a, epi l te ouvè fenèt li, l di l, Epi te gon moun kap pase k tandel epi ki ki konvèti a partir de mo sal tande a. Alò ou pa janm konnen kilè lè wap seme ou pa konn kilè semans lan vin efikas pou moun ki ap tandel la, sa se Bondye ki konnen. Wi epi bon pa egzanp mwen menm m fè eksperyans sa a nan antre gen de fwa ou konn nan yon tren moun nan gen dwa kòmanse preche depi nan atlantik Ou rive nan 42 zyèm tout moun ap pale men l pa bon moun yo pap tande w pase tren an chaje tout moun yo fokis sou al travay ou rive w di 2 mo e pa yon pakèt pil bagay moun nan pale l pale l pale l pa janm rete e gen de fwa bon mwen menm gen de fwa mwen menm sa konn deranje m paske se gen de fwa mwen menm se lè m ap fè ti meditasyon m m ap fè ti meditasyon mwen e bon m ap eseye konprann epi pafwa moun nan tèlman pale li vin.

Kote ke ou di eh ou menm depi Temwen Jewova apwoche w, ou toujou ouvè pou w resevwa yo, oswa lakay ou oswa nan lari? Èske ou konseye kèlkeswa manm Legliz la pou toujou ouvè pòt yo a Temwen Jewova? Non, sa se bagay pa moun nan. Sa se ba si on moun on moun vle ouvè pòt pou yo ka ouvè m pap konseye moun ouvè m pap konseye moun pa ouvè sa se mwen menm mwen menm se mwen menm pa rapò a pawòl la paske on levè yo non se pawòl Bondye yap pale non e se pawòl Bondye yap pale yo fè on travay bon yo fè travay yo fè travay la vini epa se on seri de lòt on seri de lòt paske o mwen yo menm yo mache pale l

Tout moun ki pa kwè ke Jezi Kris se Bondye, moun sa yo gen nan yo espri de l'antikris. Alò m pa ta vle di ke se pawòl Bondye ap pale. Paske m te gon Doumèn Jewova ki te vin lakay mwen, mwen te di l ke, Èske w konnen moun ki fonde Temwen de Jewova? Li di, Non, li pa konnen li. M di l, M di l, Enben, men kiyès ke l ye, se yon franmason ke l ye, men kote ke l antere, men tonm li, se yon piramid ki sou tonm li. Donk sa vle di ke poukisa wap pale de de yon doktrin ke w pa menm konnen moun ki fonde l la menm. Donk m pa t ap janm e m pa t ap prese di ke m pa t ap prese di ke Temwen Jewova se pawòl Bondye y ap pale, se Bib yo a. Dayè Bib yo a yo yo chanje l. Se pa menm Bib avè nou yo genyen. Donk Labib di nou nan 1 Jan chapitre 4, Pa menm sali yo an chemen. Sètadi pa menm ba yo zòrèy ou paske Temwen Jewova se teknik yo sa.

Depi nan preparatwa 1, nan ban nou gen yon seri de ban Temwen Jewova ou te konn wè baz yo te bout sa a anba lapye. Nan preparatwa 3 a, 2, yo kòmanse pase genyen nou genyen pou nou bò lakay la. Y ap pase lè m nan vakans, m toujou nan diskisyon avèk yo, yo pa janm ka konvenk mwen. Finalman, lè yo pa ka konvenk mwen, y al fè wout yo. E m isit toujou. M gen, bon, m gen yon zanmi m, yon bon zanmi m, se yon Temwen Jewova li ye. Misye te toujou konn vini, m ouvè pòt, nou chita, nou pale, m diskite avèk li. Bon, lè w va debou di je mwen yo va yo, ou poze yo kesyon, poukisa w pa briye lè w rive nan yon kay sou moun menaj li? Bon, yo pa ka reponn kesyon sa a, yo pa prete anpil. Mwen, m rete blan. Finalman, m di bon, m pa vle fè diskisyon ankò ak Temwen Jewova. Mwen, lè nèg la vini, m deja di l, monchè, m pap Temwen Jewova non. Men, kòm w ap preche, w ap fè yon travay, m vle tande w. men m pa di moun fèt paske pa bliye se menm jan pou manje a Jean Paul Jean Paul bon se moun moun nan ou menm gen yon manje ou ka ou ka manje tout manje petèt men gen yon si w mal si moun nan li menm li kwè ke se manje a k ka fè l pèdi l ou pa ka fòse l manje l ou pa ka ba l konsèy la tou. Mwen m te konn wè manman m fò l ap e pa resevwa yo ditou manman m di yo se yo anatèm Yeah mtap di sal pa gen. Eh manman m di yo anatèm li pa resevwa yo ditou mwen menm mwen te konn chita mwen tande fè diskisyon avèk yo lè yo konprann yo konvenk ou epi kounye a la yo fache avè w lè lè ke yo pa konvenk ou e kounye a yo fache egal yo pap pase ankò paske m te mwen te gen youn m te nan matisan lè epòk sa epi kounye a lè li di m konsa poukisa ou ou ou Ou pa Ou pa vle vin Temwen de Jewova? M di, M pa renmen konsepsyon nou de Jezi Kris. Li di, Depitan ou pa t janm te di m sa. M di, E jodi m ap di w sa. E jodi m ap di w sa. Chak fwa m ap m ap fè diskisyon avèk ou, mwen di w konsepsyon ou de Jezi Kris mwen pa renmen l. Epi mwen pa mwen se e lè jan jan e vèsè a sot di an, moun sa yo ou ou pa chita tande yo paske

Amen Bondye beni nou. Bondye beni w pastè Hent. Eeh wi sa m ta di sou sou kesyon temwen Jehovah a e m dakò avèk frè Rousse e an pati ki di ke li kapab ouvri pòt li tande yo li chita avè yo li pale avè yo men sa w sot ajoute a la se lesansyèl loske ou gen konesans de la parole ou gen kapasite e ou kapab eseye konvenk yo paske nòmalman tout sa yo pral di ou la ou sanse deja konnen l paske mesye yo leplisouvan yo pran premye vèsè a epi yo di ou tèl bagay epi dezyèm vèsè a twazyèm vèsè a menm demanti sa yo di an ou konprann leplisouvan e ou gen mwayen ou gen kapasite ou kapab chita e pale avè yo e eseye fè yo wè limyè a. Men jan ou di, ou menm antanke pwofesè, li bon ou kapab. Men e pa tout moun, se pa tout legliz, se pa tout moun ki pa menm konn kote l kanpe. Paske Labib di nou nan Ebre 11, Lafwa vyen de se kon antan, e se kon antan vyen de la pawòl de Dye. Si wap tande epi moun nan li menm li e bib la t nan menl lap diw se la bib lap diw se la parol epi kounya ou menm ou rete ou bal zorey ou wap tande wap tande wap tande lap fini pa konvenk ou okontrè li ka menm chanje si ou pat gen yon baz li ka menm chanje ou di tandat wap tande pastè Joseph oubyen wap tande pastè Carlin. Ou pa janm jwenn ou pa janm jwenn levanjil sa ou sot jwenn nan la. Wap pran epi sa ou tande a epi ou vire. Lesansyèl li enpòtan nou pa konseye yon moun si e manm legliz ou ye ou pa reyèlman vin nan etid ou pa pèse ou konprann nan lapawòl epi pou wap chita avèk yon lòt kongregasyon kèlkonk pou wap tande paske gen plizyè deyò a e Pawòl la, yo falsifye l. Falsifye yo ta vle di yo melanje pawòl la. Se sa k fè nou pa ta konseye, nou pa ta konseye moun, tout moun, nenpòt moun ouvri pòt epi pou chita tande. Bondye beni nou. Bondye beni w pastè. Frè Rous mwen alò se pa yon kesyon non. Mwen te gen yon zanmi mwen kon disip klas mwen ki te temwen ki te vin temwen Jewova. Men li te toujou abitye vin lakay mwen epi yon lè l vini yo vin preche m. Kounye a l ap di m Jezikri Jezi Jezi pa Dye. Bon m te gen kèk vèsè m dil ok m montre Jezi se Dye bon l vin dakò avèm li se Dye men l dil se Dye men l pa Dye tou pwisan sa sa m di m pat gen repons pou li m pat gen vèsè pou li epi m ouvè bib lan konsa apokabis apokalis premye vèsè 8 m pat konnen l non li jis tonbe sa e sentespri k te banm repons pou li il reviendra le tout puissant m di bon men m di kiyès ki te vini kiyès ki mouri kiyès ki gen pou l tounen m di Jezi. Epi l di, ah erezi w ap di la, erezi epi l vire do l l ale. Sa vle di, jan pastè di, pa ba yo zòrèy ou si w pa ka defann, si w pa ka defann pawòl yo ba ou yo. Pa kanpe. E leplisouvan se sa k dwòl la, kite m pwofite di moun yo sa k ap tande la. E sa fè l enpòtan fò w vin nan etid biblik. Se sa k fè l enpòtan, lekòl dimanch enpòtan. Bon, si ou menm granmoun ou pa vin ladan l, timoun nan ou gen de twa timoun ou pa mennen yo legliz, ou vini nan legliz la, ou toujou rive lè sèvis la kòmanse, kenz, ven minit apre, trant minit. Men timoun nan se la pou l pran baz pou lè l rankontre avèk jan de moun sa yo pi devan pou l ka kanpe pou l di yo non sa w di a e pa sa. Meni, meni, meni, meni. Donk, se enpòtan. E se jan de moun sa yo epi jodi a la ou moun va wè yo tande yo jwenn a ou temwen yo di yo se fann Otis yo jwenn nan kelke nan de twa zan yo jwenn yon temwen Jewova yo pa janm fè meditasyon yo pa janm li bib la yo pa janm patisipe nan etid yo pa janm patisipe nan anyen epi kounye a la yo jwenn yon advantis advantis la di a ou nan erè mon chè ou adore move yo a non non non m ap kont ou o se vre se vre

Kay li, ke de pafwa moun nan li menm li gen li jan w sot di talè a li gen okipasyon, li gen li gen manje pou l fè, li gen tout lòt bagay pou l fè. Men gen de pafwa tou yo yo konn kanpe pou yo tande E pafwa yo yo pa vle tande pawòl la, e pafwa yo pran menm dlo yo voye sou ou sou pandan ke wap ba yo levanjil la, men gen de pafwa yo pa vle tande pawòl la paske yo pa vle pawòl la penetre yo. Si yo pa vle pri a alman. E sa se yon kòmantè ou, se yon kòmantè ou fè. E la,

Eeh m pi devan se moun sa kounya la li menm ankò se moun sa kounya k pral di yon kretyen pi zele wi humm. M sonje mwen te fèt nan yon fanmiy kretyèn, m te gen kouzen m yo ki te katolik, papa yo te direktè chapèl tou sa, epi e pa ti kas e mizè m te konn pase avèk yo jan ke yo toujou ape. Ironize nou menm ki kretyen nap di yo potechen potechen tout bagay sa yo men aprè lè Bondye vin pale avèk yo anpil ladan yo vin konvèti e yo vin m ta ka di w yo vin pran levanjil pli oserye ke anpil moun ki te deja fèt nan levanjil alò ou pa dekouraje lè ou jwenn advèsite lè ke ou nan pawòl la. E Bondye menm se Bondye ki ki frape kè e Bondye ki kapab chanje egal se resevwa tout sa ou jwenn avèk e kouraj ou kapab priye pou moun nan pou li menm li wè limyè egal lè Bondye te vin frape pòt kè yo m sipoze ke nou kapab jwenn anpil ladan yo vin predikatè de levanjil mèsi Bondye. Se sa li ye.
Mwen te gen yon kesyon pasteur. Ok frè mwen.
Ok
men sa mwen te vle di eske si tout fwa ke moun yo vin lakay nou nou pa resevwa yo eske sa pa pral kreye yon konfizyon antre menm sen de levanjil la kote ke yo pral di ke si nou pa resevwa yo yo menm tou yo pap chita tande nou lè tout fwa ke nou menm nou ta vle ba yo levanjil la e anplis eske moun deyò menm ki pa tankou ni temwen. ni menm rele yo ansanm avè n pa w al di konsa ke gade de moun k ap sèvi Bondye yo nan konfli yo yo nan èske nou menm sa sa ap vin yon egzanp pou nou? Bon, e sa w di la e bon nouvèl sa menm onivo dè zegliz gen de pastè ki ostil a lòt pastè.

Paske si ou nan si ou nan yon kote kote dlo a ale byen bon ki rezon an genyen pou ak kisa ou pral ou pral ou pral fè l li deplase. Donk bon natirèlman kòm mwen te di alò ou di ke si si si ou pa resevwa pa ouvè ba yo donk sa depan de moun nan pa egzanp bon ou ta di m jou Olivye ap make

Donk par konsekan nou pap kapab wi men pata menm yon sèl pawòl pata ok di sèl sa wap di a m ban w minit pou di lap vle ba minit lan kounye a misye konn di monchè gade m di w konsa ke m pap sòti m monte sou misye a m pran la grave wi bon di yon kreyòl la m di bon m di w m pral sòti bon se chans ou genyen m ba m ba w minit lan m di gen moun ki patap ba w vè pou w di non ki patap resevwa w misye ale. Wi. Donk la a, m di w m pral sòti, wè rad sou mwen, m di w m ap tann moun ki sipoze lakay m depi demè. Bon, kounye a, m ba w yon minit. Ou vin di w vèsè, kounye a ou chita, kounye a ou rale, kounye a ou pral nan lòt baz la. E kite m di w lòt bagay ankò lè Temwen Jewova yo. Ou konn ki prensip yo gen ankò? Lè yon Temwen Jewova vini, si se nan, si l vini avan w, se nan, se nan Timote, premye lèt Pòl a Timote, si se chapit 4, vèsè 2 a 5. Si se sa yo te prepare avèk li pou l al soti deyò a pou l al bay, ou mèt al nan kay l pou l pran lòt liv la, li pap gen tan pawòl a nou. Lè w di, Bon wi, mete l nan lwa li, l ap di w, Wi, bon, ok, bon, m pap ka rete. L ap chache moun nan lari.

pa menm di yo salut pou ta menm ba yo zòrèy ou paske yo profese l'esprit de l'antichrist se sak fèm dakò avèk sè Berenice manman li ki pa menm resevwa yo menm sa vle di pa pran chans pou resevwa yo paske yo antrene pou yo antre nan brenn ou nan sèvo ou paske se gen de doktrin depi yo jwenn zòrèy ou la lap trè difisil fò gen anpil matirite pou yo pa pran ou se doktrin advantis se doktrin Steven Jehovah e mwen gen anpil. Gen anpil gen manm legliz pwisans gen anpil manm legliz pwisans ki travèse nan advantis donk sa vle di ke yo antrene yo pou sa lè w al nan tanp temwen de Jewova ou di mwen advantis w ap wè ke sa sèlman yo fè se ansenye donk yo vle antre yon bagay nan tèt moun yo se sa ke m te kapab di donk si w li nan 2 Jan le vèsè 7 a la fen. Donk wap wè egzakteman menm jan manman Sobeline te konn di yo anatèm. Yo sont des séducteurs pa menm resevwa yo lakay ou, menm salut sa yo pa menm kanpe an chemen paske yo gen lespri de l'antichrist nan yo menm. Donk se sa ke m te ka di sou bagay Temwen de Jewova a. E paske sa k fè m entèvni se paske ou te di ke se pawòl Bondye y ap preche e m pa kwè ke se pawòl Bondye y ap preche. Donk bib yo a pa menm jan a bib pa nou an se sa ke m panse se mwen pa sa ke m panse mwen menm konprann.
Bon eske eske nan sans sa ou pa livre yo a satan jan sa nan sans sa eske eske ou pa ou pa gen yon travay pou fè pou ou ta ramne yo a kris e paske Bon. le plus souvent moun lè moun nan pa konn Bondye ou byen ke li gen yon fason detourne ke l wè Wi men pawòl la mwen. men eske ou menm ki gen maturite nan levanjil ou pa ta fèt pou E avèk pwisans Bondye ke ou pale l pou pou pou yo pa chanje. Premyèman sè Bérénice, premyèman sè Bérénice, yo antrene yo pou yo pa tande moun, se moun ki tande yo. Depi yo wè ke, depi yo wè ke ou pap tande yo, yo pap ret tande w. Donk l ap trè, m poko janm, m pa di li enposib, men l ap trè difisil pou yon moun antre nan Advantis ou Temwen de Jewova. Pou w wè ke l soti. Trè trè trè difisil. W ap jwenn anpil moun soti nan pannkotis yo travèse nan Trimen Jewova e Advantis. Men, li trè difisil pou w rankontre, m pa di l enposib, men l trè difisil pou yon moun fin gentan antre nan doktrin sa a pou pran l. Donk, se tankou se yon, m ta ka di. Lavay de sèvo.
S on, yo fè yon lavaj de sèvo pou yo, pou yo pa tande w. Se ou k pou tande yo. Depi ke yo wè ke ou vle pou fè yo tande w, yo pap rete, ou pap janm wè yo ankò. Donk se konsa antrene yo. Donk li pa enposib. Yes, li pa enposib men lap difisil. M poko, si w konnen yon Temwen Jewova odyomwen Advantis ki travèse nan yon lòt doktrin fè m konnen. Paske mwen menm m poko konn youn. E lè m ta tande gen youn ki fè sa, m wè se yon gwo mirak, se Bondye menm ki foure men li pran moun sa. Donk se sa ke m te kab di. E lè a rive nou ta mande ou ta konkli pou nou menm e pou nou kapab kòmanse sèvis. Nan dimanch pwochen si Dye vle n ap kontinye avèk rès chapit la, vèsè 7. Leson an se te menm kòm nou te di w se menm menm seri a. Relasyon etranj Pòl te genyen avèk kretyen Korent, legliz Korent. E se sa k fè ke l pa t arive lè l te pwomèt yo l ap vizite yo lè l sot an Masedwàn e pou l menm pase ivè la. Se paske gen vye pawòl ki te pale, yo te menm mete otorite Pòl kòm apot an dout. E vèsè ba w la a, se te Matye 10 vèsè 16, se vèsè sa a ki di, Moun yo wè w kòm. yon seri mouton nan mitan yon bann lou, nan mitan yon bann lyon. E kòm nou konnen sa ou wè ke se di ke se pa yon travay fasil li ye lè yon moun ap mache preche pase gen dè obstak ke w ka pa jwenn e kòm Pòl li menm ki ekri lèt sa a li menm li viktim Gen plizyè atanta an gen de moman e bagay yo pat dous pou li menm. Donk nou espere ke ou a kontinye reflechi sou pati ke dekouvri a e rès chapit la ou a panche w sou li pou dimanch pwochen si Dye ve pou nou kapab pou fin konplete li si sou gen kesyon si gen bagay ki pa klè e pou nou kapab eklèsi pou mwen. Nou swete w bòn adorasyon e bòn joune. Amen amen amen. Mèsi anpil, nou di Bondye mèsi pou tout sa ke nou aprann jounen jodi a, e nou remèsye Bondye pou Evanjelis Kourous ki la kap aprann pèp Bondye a chak dimanch e nan pawòl Bondye a, e ke Bondye kapab beni Evanjelis Kourous avèk tout fanmi ni. Nou di Bondye mèsi pou nou tout ki la avèk nou kap viv moman sa, ke Bondye kapab beniw. E ke Bondye touchew ke Bondye gadew ahh.